Ou menm ki renmen manje e fè gato video sa se pou ou Salut tout bèl fanatik Mia yo kijan nou ye m espere ke nou anfòm jodi a mwen vini avèk yon nouvèl video pou nou jan ke nou kapab wèl la se yon gato. Ann prepare gato a ansanm. Pou mwen te fè gato mwen an, mwen itilize 4 grenn ze epi tou 300 mililit lèt, ok, mwen itilize ze sitwon, bè, esans, kanèl, epi miskad, si ou vle mete miskad la ou kapab mete l, si ou pa vle tou, ou pa bezwen tèlman bay tèt ou pwoblèm. Si ou pa mete poud lan ou ka met grenn nan. Mwen itilize farin, ok, an nou. Prepare l ansanm. La mwen ajoute. Bè mwen an epi mwen mete 4 grenn ze yo. Si ou menm ou vle ou kapab e mete jòn nan apa ou mete ou fè blanch lan apa. Men mwen menm kòm mwen tap mikse l mwen itilize tout ansanm. Ok. La mwen mete ze sitwon mwen an, poud kanèl, esans, mwen mete. E esans nwa esans blan mwen mete yon ti rom e an plus tou mwen mete koman miskad la. La mwen te deja ajoute e pou delevasyon mwen an nan farin nan. Ok mwen te melanje yo byen melanje. Mwen fin blende tout melanje mwen an e pi mwen vide l nan farin nan. Ou menm ki bezwen wè kòman Mia prepare gato san ke li pa blende l, ok, li separe tout egredyen yo apa, ou prale sou chanèl Mia epi wap jwenn tout videyo mwen yo. Si mwen pa vle di.

e gode pou nou kapab kontrole mezi yo lè ke nou a fè yo. Si nou fè pou kliyan sa nou itilize sa pou nou kapab toujou gen menm valè yo pou lè nou fè pou kliyan sa pou yon gato pa soti pi gwo yon soti pi piti ou byen nou gaspye plis kòb nan yon nou gaspye mwens kòb nan yon lòt. Ok. Bat pou nou toujou fè yo nòmal. E anplis tou. Pou fè gato a pou anbal pa boule ou kapab mete e plastik aliminyòm yo ladanl ok ou kapab mete sa ke nou wè mwen ap mete la yo mwen bliye koman yo di yo nan lang pa nou an ok men ou kapab ajoute yon gwo ki ap pran tout bòl mwen deja mete li ap kwit epi Pandan ti tan sa, map tou pwofite di nou mèsi pou abòne nou yo. Mèsi pou like yo, mèsi pou pataj yo, mèsi pou kòmantè yo. Nou menm ki gen yon kòmantè ke ou ta renmen fè, ou mèt fè li. Si ou gen yon kesyon ou kapab poze li nan kòmantè lan epi mwen menm map reponn ou. Ok, pou nou kapab konnen si gato nou an bon, sa ke nou ap fè, nou ap itilize yon. kouto pa gwo gwo kouto ou byen jan ke nou wè mwen mete la mwen itilize yon kudan epi mwen teste li ansanm avè lè ou fouye l si ke ou wè l soti ansanm avè krem se ke an dan gato a li poko kuit men si li pa soti avè krem se ke Anndan gato a li gitan kuit ok si jan nou wè mwen moutre nou la sil te sil pat kuit nou tap wèl soti avè krèm wè kòman gato mwen an byen bèl byen joun anba gato mwen an pa bouli paske se pou yon moun ke mwen ap fèl lèm ap fè gato pou manje m gen dwa fèl konsa janm vle nenpòt jan men depi se pou moun se yon lòt bagay la mwen pral koupe gato mwen an. Pou mwen ka mete l frèt pou mwen dekore l. Timoun, si ke nou fè gato a, nou gen yon gato pou nou bay omwen inèdtan oubyen dezèdtan, fòk nou kapab pran prekosyon avèk lè li cho. Ok. La mwen ap koupe l nan sizyèm ba lan. Ok. Se sa ke mwen te bezwen di nou. Men lè gato a cho, li vin bay yon pwoblèm ki rann krèm nan li pa kapab dire pou anpil. tan. E anplis tou, osito ke ou mete krèm nan, li a fonn ni. Ou sipoze si ou gen yon gato ijan, kouri mete li nan frijidè ou byen nan yon frizè pou li kapab pran yon ti tan pou li gitan frèt. O mwen 30 minit. Jan ke nou ap gade la, lè nou mete gato a nan yon gro fòm. Ok, nou mete l nan yon gwo fòm la pran 40, 50 minit pou li bon. Men, wè pandan mwen separe l an 2 a la, 20 minit li gitan bon. Nou sipoze gen fòm yo tou, si nou gen youn, nou gen 2, 3 nan menm gwosè, menm lajè. Pou lè ke nou a fè yon gato nou gen yon ijans, yon kliyan parèt bò kote nou li di, m bezwen yon gato ijan la wi. Nou mete l nan plizyè fòm li ap ede li rann ra e pou li kuit rapid. rapid e lap rann osi. Ok, si nou kapab gade anndan gato m nan la jan ke nou ap gade l la, li byen bèl, li byen bèl, li byen jòn, anndan l byen jòn. Ok, mwen fin koupe li e pi mwen pral mete li pran yon ti tan pou mwen kapab, la e boule m boule wi ti moun, pou mwen kapab pase krèm anndan l. Paske m pa tap dekore l nan menm jou a, se nan aswè mwen te fè l pou mwen te bay li nan demen maten. Mwen te prefere dekore li nan demen maten si Dye ve. La a mwen te deja mete gato mwen an nan frizè pou l ka frèt paske mwen te bezwen l tou swit. Ok, mwen ajoute krèm sa la jan ke nou ap gade la. Si ou vle se yon krèm, yon krèm ti tato li ye. Ok, men si ou vle tou ou kapab itilize li e konsa. La mwen menm mwen ajoute yon sik ti tato ladan l pou ka rann li pi fèm toujou. Si ou bezwen krèm ou an fèm, ou kapab ajoute poud lèt ladan l, l ap ede l sere. Ou kapab ajoute yon ti lèt nesle ladan l, oubyen ou ajoute lèt, li pa gen pwoblèm avèk bagay sa yo, li pa fè l twò dlo, paske lèt la osi li ap ede l byen sere. La mwen deja byen bat krèm mwen an, mwen pa fè li tèlman. likid e osi mwen pa fè li tèlman rèd paske se anndan gato a mwen ta bezwen li mwen Yon gwo diferans lè ke w ap itilize krèm pou mete nan biko avèk lè ke w ap pase li sou kò gato a. Kò gato a li sipoze bezwen yon krèm ki pi likid pou li kapab pi swa, pou li kapab rann gato a swa. E lè w ap mete li nan biko tou sa Pral depan gwòsè a, ou kapab mete krèm nan yon ti jan pi di. Wè, la mwen deja ajoute krèm mwen an, mwen te, si bagay blanch ke nou ap gade ki nan gato a, se yon ti lèt mwen te mete nan gato a tou piti. Ou menm si ke ou pa vle, ou pa mete. Gen moun ki mete dlo, mwen m pa fin renmen pou m mete dlo, ou kapab mete yon ti lèt, sou ta wè gato a li yon ti jan rèd tou, nan sans. Pat la byen près. Ou kapab mete yon ti nesle nan yon ti dlo si ke ou pa gen lèt. Ou fite l sou li tou piti pa anpil jis pou ede gato a. Ok la mwen mete dezyèm pati an. Mwen mete li. Se yon gato konsa moun nan te mande m. Ok mwen mete li. E pi mwen pral. koupe anba gato a mwen wè ki te parèt yon ti jan pi gwo pase sa ki anlè a. Mwen vin fè yo menm wotè. E anplis tou, ti rès krèm ki te rete a m pa vle pèdi l timoun mwen tou pwofite pase li sou gato a. Nan yon lòt videyo mwen te moutre nou lè ke nou tap moute gato a, lè nou moute li nan fòm nan li pi bon pou nou paske li ka lap tou mejirel li menm lap koupel men la se diferan fòm mwen an li menm li pa tèlman gwo se yon ti plato tou piti yo ye mwen pa ka moute gato a ladan men si te yon gwo gwo kòman m te kapab di e si se te yon gwo fòm mwen ta pannik moute li ladan mwen mete li nan frijidè demen maten si Dieu vela mwen ap pranl pou m kapab e dekore li pou mwen remèt kliyan. Ok, pati mwen an fini la. An nou antre nan pati dekorasyon an. Mezamou, si ou tonbe sou chanel mi a, se pou premye fwa. Si ou renmen videyo m yo, pa neglije fè sa. Abone, kite yon like pou mwen. Pataje videyo a, si li nan sans ou. E an plus, le ou fin abone, Aktive klòch notifikasyon an pou lè ke mwen poste yon nouvèl video pou se premye moun ki jwenn notifikasyon ke Mia poste yon video. E pa neglije kòmante, poze kesyon sa ke ou ta renmen. La mwen ajoute krèm blan epi mwen ajoute sik ti tato, mwen mete plis sik pou li kapab kebe pi fèm. E anplis tou, mwen ajoute yon ti esans nan krèm mwen pral mete anlè. Kòm mwen te wè li te trè di, e ki sa mwen ale mwen fè, mwen mete yon ti lèt la dan tout piti. Lèt la pap deranje l. Mwen mete yon kiyè lèt e m ap byen mikse li la. La, mwen remake li yon ti jan rèd toujou. Mwen ajoute yon lòt. Kiyè lè ton kò pou li kapab rann li yon ti jan pi likid paske li te vreman vreman glase e an plis tou e nou konnen sik lan li an ti jan parèt boul mwen si boze byen byen mikse l pou krèm nan kapab fen la mwen fin bat li avèk ki ya mwen fin melanje li mwen pral pran mikse mwen an ou byen nou kapab di batez pou nou bat li Pou l kapab sòti pi fen. Nou wè kòman krèm mwen ye? Li trè trè trè fen. Ok, la mwen deja ajoute li sou gato mwen an. Se jan ke mwen tap di nou krèm sa li pa fèt pou li twò di. Ok? Si li twò di, l ap mal pou li swa. Si li twò di, l ap mal pou li swa. An menm tan tou, si li twò dlo, li ap rann ke ou pa kapab dekore gato a paske li ap tonbe pou kò l. L ap tonbe, li p ap gen yon, kòman m ta kab di, yon fèm asirans. Ok, la mwen deja fin kouvri gato mwen an. Mwen ap fè li swa avèk. Statut sa se avè li ke mwen ap fè li swa map pase li tou kouche ok. Nap wè kote ki gen yon ti tou nan gato a mwen mete yon ti krèm pou kapab kouvril ok chak kote ki fè yon ti tou ki gen fay mwen mete yon ti krèm poum kapab kouvril epi konsa konsa ma fin fè li swa nèt mwen pap ka montre nou tout pati an paske mwen pat vle video a dire omwen 50, 60 minit. Byen ke li dire yo wi se koman mwen mwen koupe ladan e anplis mwen rann video a pi vit. Ki sa ki rive mwen ap ajoute ok e sa ke nou wè mwen ap ajoute la. Mwen wè jan ke mwen ap mete la li pa bon ok se yon sik pou dekorasyon mwen pran li konsa. Mwen mete li paske jan mwen tap mete l lan li tap rann gato a trè lèd. Wè kòman li te gitan fè yon defo pa rapò avèk e spatu ki te nan menm nan. Mwen te oblije mete l jan ke nou wè m mete l lan. La mwen te bat yon lòt krèm ok. Krèm sa te pi rèd. E mwen ajoute yon ti koulè bleu. ladan l. Nou ap wè mwen gen plizye nouton la ou byen koman yo di l biko. Ok mwen genyen men mwen ap sevi avèk 2. Ok la mwen ajoute krèm mwen an mwen mete blanch lan yon bò mwen mete ble a yon bò nan sak lan ou menm paske mwen te trè prese timoun. Lè a tap rive sou mwen, ok, kliyan te gita ap met rad sou li pou l te vin chèche l, alò mwen te oblije mete l konsa. Men ou menm, si ou vle, m ap vini avèk yon lòt fason kòman pou mete l pou li sòti byen swa lè sa, n ap wè kòman li ap sòti m gen pou m fè dekorasyon sa pou nou. Mwen te kòmanse fè anba, men mwen wè. anlè a li plis nesesè pou mwen fè li avan. Se jan ke nou wè mwen ap fè la, map fin fè tout konsa, e an plis tou kounye an la mwen pral fè anba. Ok, pou fè anba ou jis peze sou e nan plastik lan pou li kapab rann tèt la pi gwo, e pi Ou fon ti rale l lè w ap rale la w pa tèlman peze pou l kapab rann bouda pi piti. Mwen gen pou mwen vini ansanm avèk sa pou nou. La mwen pran dekorasyon sa yo nou ap wè youn gen koulè krèm youn gen koulè blan. Sa ki blan pi gwo m ap mete li anlè tèt e flè yo e an plis tou sa ki pi piti yo m ap simen yo anba gato a. Nou wè nou sipoze byen pwòpte e. fòm ke nou ap mete gato a chita, lè nou wè m tap met ti kla li te sal, detanzantan ou pwòpte l, tankou ti krèm blan sa yo ou wè ki bò kote l lan, ou retire yo pou lè ke ou pral bay kliyan, pou l pa wè li sal. La mwen deja fin ajoute yo, e anplis tou mwen ap mete ap bèfdey pou. Timoun nan ok map fin mete yo nou ap wè kijan ke mwen ap mete yo si ou ta gen yon gato ou nan indiana ou ta bezwen mia fè pou ou san pwoblèm jan ke nou wè mwen bay nimewo mwen nan kòmansman videyo a ou kapab kontakte m an menm tan si ou bezwen yon kremas e de swit an swit lòt bagay. Nou ap jwenn sou chanel lan. Depi ke ou bezwenn, ou ap jwenn ni nan men Mia. La, moun nan te di mwen, mwen kapab ekri non ti moun nan nenpòt jan ke mwen vle, swa mwen te mete l avèk desen sa yo, ou byen tou mwen kapab ekri l ak krèm nan. Mwen tal chèche nan desen yo, pami sa m te gen yo, mwen te jwenn koulè, mwen pat fin jwenn tout ble, mwen te oblije fè li avèk krèm nan. M pa fòt nan ekri ti moun, men kanmèm. Map degajem ok la mwen ap make non timoun nan lè mwen fin make non an epi tou tout bagay fini mwen ap ajoute kelke ti pwen tou piti timoun nan bonm pwen nan dim konbyen m fè la mwen ajoute yon ti etwal epi mwen mete 5 an pou timoun nan. Bon, si paran l vle mete lòt bouji, lòt bagay, sa a yon stil bouji li ye tou, li kapab limen. Se konsa. Alò, gato mwen an fini la, dekorasyon mwen an fini la osi. Si w ap bay kliyan gato a, ou pa ka lonje l nan men ba li konsa. Ok? Ou sipoze gen yon fòm pou mete l. Si w pa gen fòm sa, Fòm ke nou pral wè mwen ap mete an, nou kapab itilize l. Ok? Men li. Fòm sa, se li menm ou kapab remèt gato a ladan l tou. Men sitou gato anivèsè, moun nan prale lwen ansanm avè l, li pa bezwen moun wè sa l pote. Nou sipoze byen ankadre l pou nou ba li. Nan anndan bwat sa, ou menm ki gen kat. e biznis ou, tout bagay ki gen nimewo telefòn ou, email, site, tout bagay la dan, ou kapab mete li nan bwat lan pou moun nan, ok, ou kapab mete li nan bwat lan pou moun nan, ou kapab si ou vle tou pou rann kliyan toujou la pou ou, ou kapab ekri yon ti lèt, ou di moun nan, e, bon fèt, bagay sa ou swete bon di, se se se la se lout bon, ou mete yon ti kat. Tou piti konsa pou li, pa anpil, li pap tiye w. Mwen malerezman mwen pat gen chans pou mwen te fè sa yo e m poko gen kat tou. Mwen pat fè l. Men ou menm si ou ke ou bezwen kliyan, ou gen yon empreza, ou kapab fè tout sa yo e w ap konn kòman pou fè tout bagay. Je ke nou ap gade la, nou pa sipoze mete gato a pou l kapab e kole avèk katon an, ti moun. Nou pa sipoze fè l. Sa se anlè tèt katon an ke mwen ap ouvè pou mwen e mete li bay kliyan. Se konsa video mwen an fini timoun. Mwen renmen nou anpil. Nou ap jwenn yon lòk gato nan semen nan la paske mwen gen plizyè gato ke mwen gen pou m remet la. Map bat pou m fè yo trè rapid. E gen yon moun ki deja mande m yon jan ke mwen fè sa. Li wèl, li renmen, li mande m yon konsa. Ok timoun, nap jwenn tout sou chanel Mia. Wè koman gen bèl distans antre gato a avèk bwat lan. La mwen kouvri li. Se konsa video mwen an fini. Mwen renmen nou anpil. Pataje video a. Si nou ta remake gen ti bri, se ke gen ti van ap toujou gen ti bri. Ok? Pranl pou mwen konsa mes amour. Anpil love pou nou. Bizou. Abone, pataje, like, komante. Mwa!